Bonjou bonswa tout moun e kòm nou ka wèl an chè e an os pandanm m gen ti frèch sa sou mwen la m di banm fè yon video pandanm sot fè yon video pandan map kote map remèsye moun ki te bay love pou mizik renmen n konsa a ok e jodi an m tap viv yon sèn kote yon papa tap bat yon pitit fi nan lari ki se Etazini ankò, l ap bat pitit fi a piske li jwenn pitit li a pale yon ti gason. Yon ti gason se mennaj ti fi a. E m wè se yon demwazèl ki ka nan ventèn yo, w konprann, ki ka nan ventèn yo. swa prèske oubyen nan gentan nan ventèn, so papa a kenbe l, l ap souke l nan lari a, ok, li menm tire kout pwen sou li, kòman w, kounye a si lapolis t ap pase la yo jwenn malere sa la, yo pa t ap arete l? Poukisa w ap bay tèt ou pwoblèm, ou vin fè jalouzi pou pitit fi nan yon lari e vle pa vle fòk moun nan gwo moun nan vi l? Mezanmi ann pa bay tèt nou manti. Poze san nou tande. Gen manman kap fè jalouzi pou pitit gason, al goumen pou pitit gason. Mezanmi, moun yo fòk yo jwenn yon moun kanmenm nan vi pou yo fè vi yo. Poukisa ou pral nan pwoblèm al bat timoun, talè timoun ne rele lapolis pou ou, men ou pral nan pwoblèm al gen vye ripòt. Hein! pou zafè timoun depi timoun nan rive nan yon laj sitou peyi etranje li bezwen moun li gen bezwen mennaj so ou pa ka anpeche l fè mennaj la ok al dousman mezanmi sa pa enpòtan pou nan fè jalouzi al fè kòlè talè w la w tonbe bi pou mouri nan fè kòlè pou pitit fè jalouzi mouri kite timoun nan ap byen pase ok. Papa, manman ki jalou yo. Mezanmi, ret dousman. Bay sa vag pou l pa fè zen. M te vle fè videyo sa piske m te wè, m t ap viv sèn sa kote papa ap tire kou sou jèn ti dam sa pou koze mennaj. Mezanmi, li pa fè sans. Li pa fè sans vle pa vle fòk moun nan gen mennaj ann pa bay tèt nou manti kòman ou te fè yon timoun ou te vle li pa janm gen mennaj li pa janm fè vil talè rive nan karantèn la talè ou di moun pa machande l si chak moun li gen pale avè l wap bat li wap joure l kounya la lap vin ba w manti lè l sòti l pap di w. Lè l gon moun nan vi l, li pap di w oubyen chak moun ki vin pale ansanm avè l, li pral pè, li pap vle rete a moun nan. Epi men konsa timoun nan vin gen 40 an, li lakay ou, pèsòn pa machande l. Li tankou s on pwodui pèsòn pa vle. An n pa bay tèt nou manti mezanmi. Mwen menm e pawòl granmoun mwen pale. E bagay sa yo m konnen gen moun ki nan trant konbyen, karant, Moun pa machande yo. Kiyès ki koz se paran jalou yo, papa jalou, manman jalouz yo kap bat timoun yo, kap joure moun ki renmen yo. Li pa fè sans. Lòt bagay ankò mezanmi. Paran kap tann moun ki gen lajan, konprann, kap tann pou gen bofi ki gen lajan, ki gen milyon. Li pa fasil ou pral jwenn yon moun. Eske lajan vo paske pase lanmou. Eske lajan gen enpòtans ke lanmou? Ou ka jwenn anpil moun gen lajan men moun nan pa gen lanmou pou pitit ou a vre. Sonje sa. Ou bezwen yon moun ki gen lanmou pou pitit ou a ki renmen l, ki ka pran ka l, pou bat mize ansanm avè l, monte ansanm avè l. pwospere ansanm avè l. Lè w ap chèche yon moun ki gentan gen lajan, men ou panse l renmen pitit ou a? W ap chèche yon moun ki gen lajan, men èske w panse moun sa se pa lajan nan, li just pran timoun ou an, l achte timoun ou an men l pa renmen l dèfwa. Paran yo, fè atansyon nan chèche moun ki gen lajan, moun ki gen gwo tèt machin, ki vwayaje, ki dyaspora. ki gen gwo fanmi, gwo zouzoun pou bay pitit nou yo epi pa gen lanmou vre, pa gen yon ti ponyen lanmou. Mezanmi, fè atansyon. Lanmou pi fò ke lajan. Santiman pi fò ke lajan. Alò pa rete fokis sou lajan etandiske pa gen lanmou. Ok guys son plezi pou m te fè video sa paske m te viv m tap viv sèn kote papa ap bat pitit fi l nan lari a paske pitit fi a gen mennaj yon son timoun m wè ki ka gentan nan ventèn wap bat li kounya la si l te gen youn wap bat li kounya lè l gen de l pap di w Piske ou gen tan ap bat li pou yon moun k ap pale ansanm avè l. Sa k di yo te gen tan renmen. Men moun nan fòk li fè vi l kanmenm. Mezanmi pa bliye abòne a chanèl la. Aktive klòch notifikasyon pou n pa pèdi tout videyo m vin lage sou chanèl sa. M renmen nou anpil. Se Forvens Mesaje a. Ok. Gen ti mesaj sosyo, sosyal jan nou vle di l la. Jan nou vle dil map vin pataje sou chanel sa. Sinema kap vini konn sam diw nan komedi jan nou relel la e anpil moun nap wè diferan vizaj ap vin sou chanel sa ok ret branche nou pa selman fè mizik nou fè lot bagay tou guys ok e pa selman mizik nou fè gen de mesaj kap bon pou sosyete a map vin pataje avè nou mesaj biblik mesaj sosyo Mesaj kiltirèl, jan nou vle rele l la. Ok, aktivite kiltirèl n ap vin jwenn sou sa. Ret branche, ok. M ale. M renmen nou anpil. Ke Bondye kapab beni nou. Paran yo, kanpe jalouzi nou an tande. Pou n pa mouri, pou n kite pitit nou yo. Bay sa vag pou l pa fè zin.